Bonswa tout moun! Mwen chwazi pale nan moman sa a pou eksplike kèk dezenfòmasyon k ap sikile sou lapolis la e pote yon pawòl enstitisyonèl ki kadre ak reyalite ak verite. Premye pwen se kesyon blende a. M ap fè opinyon piblik la konnen ke lapolis la pa t angaje ankenn negosyasyon ak bandi Vilaj de Dye pou rekiperasyon blende. Lapolis la te enfòme ke blende a te abandone yon kote. Lè nou konnen kisa yon materyèl konsa prezante kòm danje pou popilasyon ak peyi a, nou te pran tout dispozisyon de sekirite yo, odela de tout konsiderasyon pou n al chèche l. Kanta kò polisye yo ki toujou nan vilaj la, lapolis pap menaje ankenn efò pou li retwouve yo. Men tou, Mwayen pou l rive a rezilta sa a pa dwe ekspoze britsoukou lavi lòt polisye a menm kalte danje ki te frape polisye nou yo 12 mas la. Se poutèt sa, n ap chache kenbe yon dyalòg pèmanan ak fanmi yo ki bezwen kò pitit yo pou yo antere. Sa peyi a ap tann de nou nan sitiyasyon sa a, n ap fè l. Se yon angajman e n ap respekte l. Sou desizyon ki pran aprè evènman yo konsènan IG Boucher, se pou polisye yo kite enspeksyon jeneral fè travay li. Piga ankenn polisye al mete abse sou klou nan pran lari mande liberasyon. Sa k ap fèt nan lari a demontre ke mas yo kòmanse tonbe otou sa ki 509 la ki se yon gwoup ki pa marye ak lòd ak disiplin enstitisyon an. Operasyon lari a jodi 17 la marye ak menm enterè pèsonèl ki te fè echèk operasyon vandredi a. Toutakou Fantom 509 pwofite de sitiyasyon an pou l rekòmanse fè dezòd paske polis la ap jere soufrans sikolojik ke lanmò frè dam li pwovoke. Li rive sòti malgre popilasyon an krache deja sou vye pratik li yo ki se boule machin ak ouvè pòt prizon. Yo pran lari pou anpeche enspeksyon jeneral tabli laverite sou sa ki te pase nan operasyon an. Kòm kòmandan an chèf, se dwa m e se devwa m pou m chache konnen kòman yon plan ki te si byen prepare fè bay yon si move rezilta, pou m ka fikse responsablite yo e pran bon jan desizyon menm si l difisil. M ap mande tout polisye ki nan lari a pou yo rantre nan baz yo. Dezòd libere polisye ki nan gadavi Dèlma se yon zak delenkan ki pa kadre ak lalwa. Konsa, n ap di polisye ki de bòn fwa yo ke yo nan dwa yo lè yo mande pou kò kamarad yo ki nan vilaj la. Men yo gen yon jan pou yo fè l. Fòk nan moman difisil sa a, tout polisye evite ke moun ki te alabaz de sa k rive a, dirèkteman ou endirèkteman, pa eksplwate l ankò pou yo fè dekabès. Enstitisyon lapolis la, se solisyon l ap chèche a pwoblèm k ap wonje sosyete a e espesyalman kidnaping nan. Li pa fè pati pwoblèm nan. Men lè polisye ap revandike nan lari alòske gen yon kanal jodi a ki se sendika pou yo fè mesaj yo pase. Yo pa sèvi enstitisyon an. Mwen vle ke polisye yo konprann ki danje yo mete sou tèt enstitisyon an lè yo gen konpòtman sa a. Lapolis la pi gran pase tout manm li. menm lè li gen 25 an. Nou tout ap prale, n ap kite l. Men nou pa gen dwa kite move dèt pou sa k ap vini yo. Se pou sa n ap mande tout polisye ak popilasyon k ap mache kòtakòt ak pnh la e soufri ak li pou yo kontinye kwè nan li paske li p ap mouri e li pa gen dwa mouri. Lè tenèb la fini.